Te gen pou moun te pase la près, men ki pat posib. Mwen kontan jodi a pou m di kelke mo. Si m ta pran pou m ta rakonte istwa, tout aprè midi a ap twò piti, men m ap jis di kelke pawòl. Imajine nou byen, mwen tande mari m, Reginald Beaugé, vyole pitit. Tout moun kap kritikem sou rezo yo poum ta gen pitit mwen pitit fim poum ta pou marim ta vyolel poum pa ta manje mari sa mwen menm sa y akize marim nan li pa konn anyen ni de lwen ni de prè ladanl Reginald Beaugé se marim.

Moun kwadèboukè yo mèt pase pou yo repwoche l moun ki konnen ok se yon abi mesye a fè m jan amòs sivil li li dwe li prete mari m lajan mari m prete l yon lajan nan mwa janvye 2022 jan amòs sivil di se yon tè li pral achte akoz.

Relem vin chèche Rejlin a 10 zè diswa. Komisarya kwadèboukè antèn kwadèboukè a nan bò kalvè la bò lise jak premye. Komisè ap relem a minwi poum vin chèche Rejlin Boje nan komisarya ki sot lekòl ki pase. Se nan chanm gason fè de seri de bagay. Komisarya kwadèboukè rele m vin chèche Regeline. Men men mwen gen papye kote mwen te fè plent mwen nan komisarya kwadèboukè pou Regeline Beaugé. Pitit fi m. Di nou non Regeline pat zanmi w, pat konn pale avan antanke pitit fi w? Wi pitit mwen. Ki pitit ki konn ale? Majorite pitit, yo plis alèz ak manman yo ke papa yo, ke l fi, ke l gason. M pa di ou pap jwenn yon pitit ki plis alèz a papa l ke manman l non, men se ra a twouve. Men kisa k te lakòz Regine te konn ap kite kay la konsa, pati, pa retounen? M pa konnen poukisa. M pa konnen poukisa l te konn ap fè sa, men l te konn fè l. Li te toujou konn ap fè l ban nou pwoblèm. Lè l ap sòti l pa rantre. Papa a se yon moun ki malad. Papa a soufri tansyon. Lè Rejin ap pase l ap sòti l pap antre. Mesye a konn malad nan men m tansyon l ap monte l ap mache kriye tout kote. Li pa konn sibi move tretman nan? Non.
Non! Men, di nou non, jeneralman lè ka sa yo rive, manman yo konn kanpe avèk pitit yo, men ou menm pa w la se diferan, ou kanpe avèk pitit ou, manman matènèl ki sòti nan branch trip ou. E, èske ou santi w fyè jounen jodi a, ou santi konsyans ou klè pou w kanpe avèk mari w? Mwen, m panse. Wi!
Mwen ta ka pito mari m pase pitit mwen. Men, lè, si pitit, men mezanmi, kòman w fè pou m gen pitit, men mwen gen Rejlin Boje, pitit mwen. Lè Rejlin ap ban m pwoblèm. Se pa fanmi papa l non. Fanmi pam. Kouzin mwen. Sèm. Lè Reginne ap banm tout pwoblèm sa yo. Yo dim lè map esplike yo map di yo sa. Yo di voye l ban nou. Pou nou pale avè l. Pou nou konn sak pwoblèm nan. Yo pran Reginne. Yo pran Reginne. Reginne. Papa w ap depanse pou ou. Jan papa w renmen w. Eske w. Kijan w ap santi w. Pou papa w tonbe la pou l mouri. Ou byen pou li fè yon kriz tansyon pou yo di se akoz de ou menm. Ki pwoblèm ou gen ak papa ou? Li pa janm di papa l te vyole l. L al kay sè m Okay. Li fè 2 mwa, prèske 3 mwa kay sè m. A sèt epòk peyi lòk.

Boje gen relasyon avèk Giovanni or li fache dèske papa te fè arete mennaj li a or li menm i monte yon konplo kont papa a or yo arete misye sou menm fè akizasyon sa a Depi avan Jean Ramos la Eske Boje te pase nan prizon deja? Wi
Boje arete 4 janvye. 2022, li pase 7 jou nan gadavi Kwadèboukè, pandan yo arete l nan madi 4 janvye, mèkredi 5 janvye, Jean Amos Civil vini nan komisarya, li pase kote m, li kite komisyon nan men Reginald pou mwen, li di pou m vini, pou m ale kay notè, yo pral fè yon papye. pou yo ka fè yon papye notarya pou yo libere Reginald pase l pa konn anyen ni de lwen ni de prè de sa ke yo akize l la. Kanpe la. E se nan sans sa menm la a nou avon dè prèv. Vwasi, vwasi de men li etid notaryal mèt Cadet Toussaint kote ke fè e pase a Lakwadèboukè le 6 janvye 2022. On ne peut pas arrêter une personne sur un fait qui a été tranché, classé par des juridictions de Kwadèboukè. Or, la justice de Port-au-Prince a été trompée. Or, dcpj fè komi une erreur. Or, dosye pa ka pase Kwadèboukè. Or, yo vini Port-au-Prince vin arete moun nan sou menm fè a. Or, il n'y avait aucune plainte qui a été portée de la justice de Port-au-Prince kont kliyan m nan. Or, au moment opportun, Par devant le juge d'instruction, e mwen konnen ke gen juge d'instruction ki fè dwa, ke misye pral libere. E li pral libere en fonction des faits, des faits juridiques, de la vérité juridique ke je en ma possession en tant qu'avocat. Ke la lumière soit faite, maître.
Ke la lumière soit faite.
E sa ke map diw la, Diaman Civil, mwen menm sim pa arete Diaman Civil mwen menm map kite metye avocat. Merci beaucoup. Mwen di nou sa!
Mwen menm si mèt Magloire Aspil pa arete Jean Amos Civil nan kad dosye sa a map kite pwofesè avoka sa a e la misye ap dèyè bawo a map prale nou map di men verite paske se misye fè tout konbinezon li dwe kliyem nan lajan li fon kou monte li fè tout kalite bagay ok nan kad dosye sa a li twonpe mwen menm si m pa arete misye papa map kite pwofesè avoka sa a paske misye son vòlè misye ye mèsi.